Bonjou, bonjou, bonjou, bonswa tout zanmi, oditè. Tout fanatik emisyon sa nou swete ke te pase yon bòn joune e ke nap eseye la voye kèk mesaj bay kèk zanmi di yo nou live yo menm pou yo gentan ranje chita yo paske nou live ok ou menm nap swete ou fè sa menm jan avèk nou. E konsa, na genyen anpil moun aswè a ki ap swiv emisyon sa a. Ou menm ki fèk branche, ou menm ki premye fwa branche nou, bonswa. Nou kontan retwouve w, nou kontan konnen ke ou la, w ap swiv emisyon sa a ki se yon emisyon ki Pase de prezantasyon an e di sèks, mwen ap di w, ou ka fè tan m, ou ka fè kòmanse koute nou, men se yon emisyon ki la de vyèy dat. Aswè an n ap genyen yon mixture, kòmsi un peu Kòm si sijè m ap trete an, m ta ka trete l nan tou lè de emisyon yo. M ta ka trete l nan Savoir vivre en santé, m ta ka trete l nan Edusex. Sa pral depan de kote m vle mete l, li prè pou tou lè de. Aswè an map kòmanse pou m di w ke nan kadr emisyon ke nou te kòmanse avèk Savoir Vivre en Santé, nou te mete, nou te kòmanse pale de odè, movèz odè, sant santi di, sant santi kri, move sant. Sant ki fè moun anvi vomi, sant ki fè moun gen tèt fè mal, sant ki fè w anvi touse, sant ki ba w yon malèz. M ap eseye salye zanmi m yo pandan ke m ap di yo bonjour, bonsoir, Pandan nou menm n ap eseye nou menm tou, envite yon zanmi, envite yon fanmi, yon moun ki nan antouraj nou pou yo branche emisyon an. Yon zanmi ki ta gen tan branche nou, m ap swete ke ou fè nou yon siy, ou ekri nou yon ti mo, ou pale avèk nou. Si w gon kesyon tou, m ap byen kontan, m ap byen kontan reponn li, ok? So, annou ale! Nan kad emisyon ke m te kòmanse deja, nou te pale de odè nan kay. Kijan kay ou kapab vrèman gen yon sant ke, alò ki pa agreyab. Etan done ke m te pwomèt nou jodi an m ap pale de Edusex, byen antandi m ban 3 jou Edusex len dèyè lòt, fò m di nou ke apati de lòt semèn n ap gen yon orè Nap gon orè akoz ke bagay yo tough nan menm, m pa kwè m pral ka kenbe du sexe 3 jou par semaine oh non, m panse l ap yon sèl jou par semaine, yon sèl jou sa pou anvi pran sante 2 jou and that's it paske se mwen k pou di w sa sa gentan koute m pandan ke map live preske chak jou. Prèske, m ka di chak jou. M ka di chak jou, paske semèn dènyè a, m pa t m pa t live yon sèl jou nan semèn nan. Semèn sa a, humm, m pa konnen. Apati de demen si Dye ve, m gen dwa. Lè m ap live, m a fè nou konnen paske bagay yo tough, yo anpil nan men m. So, Puiske n te kòmanse avèk odè e sesi m te di nou se edusèks m di a kite mwen etandone ke m pa t vle pale de edusèks aswè a m pa t vle tounen sou kòmè kòkòt sou pou okin rezon m te vle fè yon emisyon sou savwaviv an sante.

Humm se fransè gwo franse map pale an kreyòl e map di nou li an kreyòl dayè nou konnen m renmen ti kreyòl mwen nou pral pale aswè a de moun ki gen gwo sant moun ke kò yo genyen gwo sant. Yon moun ki gen kò ki gen gwo sant, jeneralman, mesye syantifik yo k ap etidye lòm, k ap etidye pati sa, paske nou konnen nan medsin nan, tout ti bagay li rantre nan kad yon espesyalizasyon. Odè kòporèl, gen de moun ki la ki panche sou li e ki fè ki ekri dè zantik, ki ekri, ki bay dè konsèy. ki vini avèk remèd, remèd natirèl, remèd farmasetik, tout kalite. Sa vle di gen moun ki enterese avè l paske se yon pwoblèm de sante. Yo remake ke yon moun ke kò ou gen gwo sant, se yon seri de bakteri.

Li genyen yon seri de jandarm ki la pou defann yon seri de agresyon k ap vin sou li. An di pa egzanp ou al yon kote ou apiye sou yon mi, men ou konn sa k te sou mi sa avan ou apiye sou li? Ou konn konbyen moun ki apiye sou li avan ou? E moun sa yo ou konn ki pwoblèm yo genyen. Kòm pwoblèm sante e ke ou menm ou ta ka annik pran l? Si kò w pa t gon sistèm de defans, ki t ap ka nou? Dayè, po nou se pi gwo ògàn ki egziste nan kò nou. Paske li anpil. Si w pran po w depi nan pla pye w rive nan trè cheve w, depi nan po tèt ou, se yon pakèt afè li ye. Hum! So, genyen yon euh yon flore bakteryèn. ki natirèl e se yo nou rele nan langaj vilgè dè jandarm. Sistèm de defans ki la pou defann kò w, po w. Nan flò sa a ki sou po w, ki la, ki anba po w pou repouse tout sa l dwe repouse, pou akeyi tout sa l dwe akeyi, enben, genyen yon seri de bakteri ki syeje ladan l. E si w wè l sipòte yo, se ke yo p ap fè twòp mal kèk fwa. Yo pa tuyatwa. A mwen ke sistèm de defans sa a ta disparèt. Gen yon pil bagay ki, alò, kite m di anvan ke yon moun, nòmalman, ou gen yon sant, tout moun. Pa gen yon moun ki pa gen yon sant. Nou chak gen yon sant. Nou chak santi sa nou dwe santi. Paske sant yon moun. Tankou sijè an di, orijin nan. Odè nou kote l soti. Anben, sant yon moun, li soti premyèman nan jenetik ou. Ras ou? Gen de ras moun ki gen yon sant byen patikilye. Gen de ras moun tou k pa gen sant. Fò. Gen de ras moun ki antre de, yo gen sant lè yo neglije ak ijyèn, yo pa gen sant lè yo pran kò kay ou byen. Gen plizyè faktè ki aji sou sant yon moun. Premye bagay nou di ou jenetik. Dezyèm bagay nou ta ka di se emosyon. Kijan ou ye, eske ou son moun ki renmen fache, eske ou son moun ki poze, eske ou son moun kòmsi emosyonèlman ou pa byen, paske gen de moun ki malad emosyonèlman, ki prè pou disparèt o pwen de vi emosyonèl. Malerezman. Nou pa bay twòp enpòtans avèk moun ki malad emosyonèl yo. Nou plis konsidere yon moun ki malad fizikman an ki ka al ospitalize men moun ki emosyonèlman malad yo, nou joure yo maledve, nou joure yo tout ka, nou ba yo tout kalite non paske nou pa rann nou kont si se malad moun sa a malad. Si se yon maladi ki manifeste konsa. Enben jodi an, m vin di w, emos, jan w jere emosyon w ka genyen enpak sou sant ou. Laj se youn nan faktè ki kapab varye sant yon moun. Dayè, nou kapab wè sa ansanm avè m, yon timoun, yon ti bebe lè l fèk fèt, li gen sant, li fèt a yon sant. Sant likid ak amyotik lan, sant jenetik li, sant manman l, li fèt avè l. Men lè l kòmanse grandi, l kòmanse benyen, l kòmanse ap met bon ti ti choz santi bon sou li eksetera, fè bebe w bèl, hey! Li gen yon sant. Lè l sal tou, li gen yon sant. E lè l kòmanse ap grandi, l kòmanse mache, l kòmanse ka pale, l kòmanse ka kouri, l kòmanse al lekòl, li gen yon lòt sant. Lè l ap grandi, li pran laj pibète. Se lè sa a sant moun nan ap vin vrèman pwononse sou li paske a laj pibète, se lè sa a timoun nan kòmanse afime sa l ye. Kòmsi tout moun kòmanse wè ke se yon gason k ap pale, vwa l chanje, tifi an fòme, hey! Se pa yon ti bebe ankò, se yon jèn demwazèl. Se pa yon ti gason, se yon gason. Paske li fòme, li kapab fè pitit, e jèn ti pitit lan, menm si l fòme, paske, hey, timoun ki fòme pi bonè a m kwè l te fòme a setan, men a setan, pa le fèt ke l fòme, li gen tout sa l dwe genyen pou l ansent. So, laj se yon faktè ki kapab modifye sant yon moun. Kay fi yo, sikl manstriyèl varye sant medam yo. Lè fi an gen règ li, li gen yon sant. Se pa yon sant ke yon mank dijyèn bay non. Se yon sant tou natirèl. Epòk lap ovile, li gen yon sant. Ekskize. Epòk lap ovile, li gen yon sant. Epòk ke apre ovilasyon, pandan ke kounye a l ap, selon sik li, kòm si lè pou l gen règ pral rive eksetera, hey, tout bagay sa yo modifye fi an. Sa vle di yon fi Ki nan laj yo pwokreye, ki fòme, ki ka fè timoun. Li gen sant, li gen plizyè sant pandan mwa. Sa pral depan de nan ki faz li ye nan sik la manstriyèl la. Maladi ka fè yon moun gen sant. Dayè. Nou menm medsen, sitou medsen ki fòme an Ayiti, m pa konn pou lòt peyi, men Ayiti sitou paske se la m fòme, se de li m ka pale. Nou menm medsen ki fòme an Ayiti, Etan done ke Ayiti pa yon peyi kote ke nou ekspoze avèk gwo teknoloji, gwo aparèy pou wè, pou dyagnostike moun malad eksetera, nou aprann fè medsin avèk bout zong nou, bout zong nou, bout zong nou. Dayè antanke medsen, ou oblije gon zye egzèse pou w wè sa lòt moun òdinè pa wè nan je yon malad. Ou oblije gen yon men trè trè trè sansib e antrene pou w fè palpasyon, pou w fè oskultasyon, W oblije gen yon, kouman m ta ka di, yon flè, kouman, yon narin trè egzèse pou w ka pran sant pasyan w fasilman paske gen anpil maladi, sant malad la gen tan di w sa l genyen. Sant yon moun ka varye depann de ki maladi l fè. Pa egzanp, gen de kansè ki gon sant patikilye. M ap pran pa egzanp avèk ou kansè di poumon, Moun ki gen kansè du poumon, yo gen yon sant trè patikilye kote ke menm chyen ka detekte l. Chyen, mwen swiv plizyè dokimantè nan sa a, chyen rive, gon chyen, e plizyè chyen, rive sove mèt li parapò a On sant dwòl ke l jwenn nan mèt li, m pa konn kijan la li rive atire atansyon mèt li, mèt li al lopital epi yo detekte ke son on kansè. E lè mèt li di kisa k atire atansyon l ki fè l vin lopital, lè yo gade yo wè ke chyen ki antrene pou sa gen menm atitid lan. Zanmim yo frèm sèm fanmim yo kap koutem la siw ta remake ke kòw gen yon sant ke w pat gen avan sa dwe atire atansyon esak fè w dwe konn sant ou Ou dwe konn ki sant ou wi. Jeneralman gen kote nan kò nou ki pote sant nou pi fasil ban nou. Ann di anba esèl nou. Konbyen nan nou ki janm pran swen pou nou pran sant anba esèl nou. Pou nou santi rad ki sou nou. Konbyen nan nou k pran swen pou nou fè sa? Èske w konn sant ou? Èske w konnen yon sant? Ki sant li ye? Èske li nan nivo ke ou ka jere e moun nan antouraj ou ka jere? Paske nòmalman tout moun gen sant se sa m di w. Men Fòk sant lan nan yon nivo ke ou menm ou ka jere e tout moun nan antouraj ou ka jere. Li pa oblije deranje pèsonn. Se la a kòmanse pwoblèm. Se lè l deranje moun. Sant kò ou pa sipoze deranje moun. Lòt bagay ki ka fè yon moun Genyen yon sant inabityèl, sè le strès. Le jou m ta deside pale de strès, an verite, n ap pè mo a. Mo a sèlman n ap pè. Se pa stress ankò nap pè non nap pè mo a tèlman stress son move bagay stress su stress son maladi menm jan ak tout maladi tèlman a wi Mwen menm anverite lè m ap pale de strès, m gen anpil sijè ke m trete sou li, m gen anpil prezantasyon ke m fè sou strès nan lekòl mwen, monchè m toujou prezante strès kòm etan yon yon devo, yon satan, yon dyab, yon baraka. Strès nou wè la a, li ka chanje odè w kareman. Kareman! Ou kab jere yon emosyon, an di pa egzanp ou nan yon milye kote ke ou pè! San doka chanje menm kote a. Ou ka rive nan yon milye kote ke ou kontan a lekstrèm, san tou chanje. Oh yeah! Ou ka rive nan yon milye kote ke ou ap ri kò w pèdi, sa chanje san tou. Ou ka rive yon kote kote ke ou ap kriye.

Wap pran strès manm nan nan menm. Sant kò yon moun, premyèman, Anpil fwa nou konfonn sant kò nou ak sant bouch nou. Sant bouch yon moun gen dwa tèlman pwononse, li vin sanble sant kò l. Paske sant bouch moun nan kenbe tout moun lwen. E poutan se bouch li sèlman ki gen sant lan e pa kò l. Sant kò yon moun gen dwa sanble a yon sant bouch tou, tèlman sant kò a pwononse, tout moun panse ke se bouch ou ki gen sant lan, e poutan se kò w. Nou ta sipoze mezanmi konnen nan 2 bagay sa yo kiyès ki predomine lakay nou ou menm ki ta ki ta sispèk ke w gen yon pwoblèm konsa. Premyèman kijan pou konnen sant sa w genyen an èske se bouch ou oudimwens èske se kò w. Si w bezwen konnen èske se bouch ou, Wap pran do men wi. Wap pasel nan anndan bouch ou nan lang ou men nan fas ki ant anndan an. Tankou map moutre nou nan zòn sa. Wap pasel sou sa. Humm. Wap kitel sèch. E pa men w pou po pou pase sou lom pou pase sou li non. Pase sa a, hein, lave l hein, paske kounye a de nos jours anpil anpil virus nan lari an, m pa di w annik pran men w mete nan bouch ou konsa, men w ap lave l, w ap mete l, w ap pase l sou lang ou, w ap pase l, w ap pase l, Pa nan pwent lang ou. E pa pwent lang ou pou w pase sou men w konsa, kòmsi w ap, Humm. Non! E pa sa. W ap ouvri bouch ou, w ap mete lang ou deyò, w ap pran kan men w la a konsa. W ap pase nan lang ou. W ap fwote l. Lè w fini, kite l sèch. Fè l konsa pou l sèch. Lè w pa wè l mouye ankò, epi pran sant li. Lè sa a w ap konnen èske se bouch ou ki gen yon sant, si w ta remake ke ou gen yon sant. Paske defwa nou pran sant nou. E si w pa pran sant ou, Fò w gade pou w wè èske moun renmen ret kote w. Èske moun pa toujou renmen kanpe de pa de distans pou yo pale avè w. Malerezman, m sonje m t ap di nan yon emisyon, nou yon ti jan ipokrit nan sans sa, nou byen ak moun nan, li gen yon sant, nou pa janm di l anyen. Nou rezève sa pou n joure l lè nou nan kont avè l. Men pandan nou byen avè l la nou pap janm di l sa, ni nou pap ede l chache solisyon. Nou ipokrit anpil. Konbyen nan nou ki viktim de sa? Konbyen nan nou ki fè yon lòt moun sa? Se vre ke li dur pou pral di yon moun li gon sant, li delika vreman. Men banm di w, si w wè w son moun, moun toujou ap ofri chiklets. Kom si kou w nan mitan moun nan, moun ap ofri w chiklets. Fok w kesyone w. Paske moun ki renmen ofri moun chiklets, se lè anpil fwa, se pa tout le fwa, anpil fwa. Se lè kòm si sant bouch moun nan deranjan pou lòt moun nan ka respire on ti kras li ba w on chiklèt. Si w wè moun toujou ap fè w sa, en en fò w kesyone w, èske bouch ou deranjan? Si ou ta remake ke gen moun ki pa renmen rete kote w ye, lè w kote moun ap demake, an di 3, 4, 5 moun te reyini kou w parèt, yo sot, y ale grenn pa grenn. Gade w gade w wè w kanpe pou kont ou. Fò sa atire atansyon, sa k pase? Eske m vin a yon sant? Ke moun yo pa ka sipòte. Eske mache avèk yon odè ensipòtab ki fè tout moun ap demake m? Hum? Fò w konnen sa yo. Kounya la, an n di w fè tès la, ou wè ke ok, bouch mwen gen

Wap chache yon mayo jèze, nou konn twal jèze, twal ki swa yo, wap met sou ou, ou pral kouri avèl, ou pral eseye fè spò. Lè w fini avèk mayo sa ki swe, ki gen swe ladan li, Pandan swe a mouye an, kòmsi mayo an mouye an, ou gen dwa pa pran sant li, sa pral depan. Men kite mayo a, lage l on kote, epi demen si Dye ve vin ladan l, pran sant li. Pran sant anba bra ou, rad ki te sou ou, èske ou ka mete l on dezyèm fwa? Eske lè w pa met deodoran, kijan sa ye? Diferans ant lè w met deodoran e lè w pa met deodoran, kijan sa ye? Yon moun fò w konn tèt ou. Gen de moun malerezman yo pa gade, yo pa aprann tèt yo. Anpil fwa, move sant lan malerezman konn pa ni nan bouch, Ni yon nen moun nan. Oh! Hey! Ou kwè, sa Doktè Avril ap di la a se vre? Renmen l plis ke vrè cheri kè. Li plis ke vrè. Moun ki genyen sinizit, ki enfekte.

Men, sant sa jeneralman, li konn pa twò, twò bay pwoblèm ak moun ki, m ta ka di, pa twò close avè w. Men, li kapab la. Gen de odè. Malerezman s on enfeksyon vajinal ki konn tèlman pwononse, sitou enfeksyon a trikomonas yo, yo kòmsi yo kite espas. Ki pwòp a yo menm, yo pran lari pou yo. Moun nan vin gen sant lan kareman. On moun, yon fi, yon garson k ap pase pij pu nan ti pijon li ou di mwens nan ti koukoun li. Si kòmè kòkòt pou yon rezon ou pou yon lòt, l ap bay, pij, l ap fè, l ap, l ap sekrete, w ap sekrete yon seri de pu jona ki, ki, ki, ki, eh, gen sant, oh lòd jizòs. putrefaksyon, gen sant trè trè trè move, trè trè fò, konprann, gen mesye yo tou konn ap bay pu, aah, sant sa, lap afekte kò, humm, gen de moun ki genyen yon kansè iks. Sitou nan ògàn jenital yo, li konn bay sant. Yon dyabetik gen sant pa l. E sitou lè dyabetik lan pa pran swen ak tèt li, li, m ta ka di lage kò l, li nan blese nan pye, nan zòtèy, anba pla pye, nan fant pye li eksetera li pa rann li kont, epi gon maleng ki fòme la li pa menm konnen. Moun nan ap pouri sou pye, kò l ap fè vè li pa konnen. Sa son pwoblèm. Wi, son pwoblèm. Mwen ta renmen ke zanmi m yo nou prete atansyon avèk kò nou, sa nou, sa nou santi, sa nou, ki odeur. ke n ap pote nan sosyete ke n ap viv lan. Sant bouch yon moun ka modifye sant kò l. Sitou lè l manje yon seri de manje. Pa egzanp, yon moun ki manje Anpil lay. On moun ki manje anpil zonyon. On moun ki manje pistach. Ki manje manba. Yon moun ki manje anpil pwason. Yon moun ki manje curry. Curry se yon se yon sòt de epis ke yo fè manje avèk li men se sitou Jomeken yo ki itilize l paske se yon epis ki vrèman komen ke Jomeken yo vrèman itilize. Youn nan epis ki m ta ka di nasyonal lakay yo. Menm jan n ta ka di nou menm, sak nasyonal la ta nou, sa l ye? M pa konnen non, lay? Non, m pa konnen. Malgre m te fè, m te fè kwizin, patisri, men m pa sonje non ki epis ki nasyonal. Èske, non, e pa siv, paske siv pa alamòd ankò. Powo, lay, jiròf, pwav, m pa konnen. Ten a pèsi, piman vèt. M pa konnen. Antouka, so epis sa yo kapab modifye odè kò yon moun. Li ka fè ou gen yon lòt sant, li ka manipile sant ou, li fè l egal a yon lòt bagay. Se sa k fè lè yon moun fin manje, ou pral deplase, kèlkeswa sa w te manje, gen de sòti ou pral fè, ann di ou konnen ou pral pale ak moun rankontre moun moun pral chache anbrasew moun pral chache vin parèt tèt yo bò figiw pou pale ou di mwens ou pral chache pale nan zòrèy moun etc ou pral nan yon reyinyon ou pral nan yon rankontre ou pral nan travay ou ou konprann bòs ou gen dwa vin nan tèt ou vin di yon pawòl ou menm ou gen dwa bezwen al bò tèt li al dil yon koze hey make sure ke bouch ou pa gen odè manje sa yo. Make sure! Eske maten ou te leve nan breakfast ou te gen zonyon ladann, zonyon kri? Eske li te gen lay? Eske se yon manba ou te ou te frape la a, ou te fè yon ou te fè yon sandwich manba? Nou menm ayisyen dan nou renmen ti sandwich nou a manba. Pen a manba sandwich. Eske se yon sandwich manba ou te manje? Hein! Enben w sipoze rebwose dan w ankò si w te manje, si w te fin bwose apre w manje. E sa k fè gen anpil moun, le maten lè yo leve, yo eseye pran le peti, le peti dejene avan ke yo bwose. Gen moun ki fè l konsa. Gen moun tou ki pa ka manje san yo pa bwose, se yon abitid. Men gen de moun, pase pou y al nan bwose de fwa, yo pa gen dan pou yo gaspiye emay pou y ap foubi foubi. Yo prefere manje, apre sa, yo fè tout bagay ansanm. Yo fè yon sèl bagay, yo bwose, yo benyen, yo fini. Kelkeswa jan w chwazi fè l, li bon depi ke w pale avèk bouch ou, gen gwo sant zonyon w, gwo sant lay ou, gwo, le mieux se bwose dan w. Pa di ah m pa t manje lay ni zonyon m pa bezwen bwose. Hey! Sa pral depan de kijan bouch ou ye. Gen de moun se lè yo poko manje menm si yo bwose dan yo depi yo poko manje bouch yo kòmsi bakteri natirèl ke bouch yo gen ladann miltipliye a yon degre tèl bouch lan vin gon sant. Gen de moun si yo manje sa pap rive. Pi fò konn tèt ou. Fò konn tèt ou. Èske ou son moun ki renmen swe? Èske ou son moun ki swe fasil? Èske ou son moun ki swe anpil? Moun ki swe anpil, moun ki renmen swe, moun ki swe fasil. Ou kapab genyen sant kò w ki soti pi fasilman. Pi fasilman. E sitou, si w nan lari ak yon rad, an di pa egzanp, ou nan lari Pòtoprens, ou sot sou Gran Ri, w ap monte Dèlma 18 a pye. Lè w sot Dèlma 18, ou rive Dèlma 18, ou fè yon bon, an n di ok se vann w al vann, ou fè yon bon kat sizèdtan, uitèdtan tou, ou ret nan lari an la, w ap penpennen eksetera. Ou te swe pandan w ap moute a. A vle di swe a sèch. Kounya la a, vè kat senkè, ou ranmase, w ap tounen lakay ou, ou refè menm wout lan ankò. Sa vle di ou reswe ankò a menm rad la. Sa vle di rad sa li pran de pli swe, de pli. Li swe de fwa. De pli makak non, e pa de pli makak, se de pli swe. Pandan ke rad sa swe de fwa, e ke demen si Dye ve, w ap retounen pran menm wout lan pou al vann ankò, epi w chwazi menm rad sa pou mete. Ki pral pran twazyèm pli swe, Lò w ap retounen ankò n aswè, k ap fè nou katriyèm pli makak. Katriyèm pli swe. Jeneralman. M ta ka di gen anpil moun, m pap bay pousantaj men m konnen gen anpil moun ki pa itilize deyodoran chak jou. Kite m di l konsa. Pou yon rezon iks, moun nan ka gen deyodoran, li sere ti afè l paske deyodoran vann chè pou lè l ap fè yon gran sòti. Li gen dwa pa genyen l tou. Li gen dwa pa genyen l. E gen de moun, menm si yo met deyodoran, sa pa ka anpeche yo swe e sa pa ka anpeche sant kò yo parèt. E gen de maladi.